Mezanmi leve nou gen zen toujou jounen an pral anpil leve nou gen twòp zen pou nou bay jodia. Rezon ki fè m pat pale de Junior ankò m pa pran bagay Junior a pou yon buzz m pa pran l pou yon zen tou men li se yon reyalite men malgre m wè gen anpil moun ki fè video sou li e yo pran gen moun ki pran l kòm yon buzz kòm yon zen jodia m pral Simaye enfòmasyon sou moun ki tap mande m enfòmasyon yo. Nou konnen Jinyò se yon jèn adolesan ki toujou prezante l nan plizyè stasyon radyo, plis presize nan radyo Karayib e nou genyen tou Shogogo ki prezante Jinyò plizyè repriz. Jodi an la a m aprann konnen. Madam Gazman pa asepte pou Gazman pran Junior. Se pa mwen k di l se alantour moun Gonayiv ki fè m jwenn mesaj la. Avan m vin pale de videyo sa m vle konfime nou se pa mwen k tande a zòrèy mwen men pito se mesaj mwen jwenn sou telefòn mwen. E se pa sa moun yo ap di sou rezo sosyo a m kopye, men pito m chache konnen pou m vin pale jodi an. Men avan m antre anndan videyo sa a, fòk mwen fè nou konnen, reyalite a pa gen oken fanm ki ta gen yon nèg ou pa di l ou gen yon pitit deyò, Lap nik aseptel pandan l wè timoun nan di ou se papal. Sa nou pa bezwen mete nou kòm yon sen oubyen yon anj, pa gen yon fi kap aseptel kote yo dil sa epi l di wi monchè e pitit ou epi non. Men nan moman kote map pale avèk nou la, il semblere ke madan Gazman nan gwo pwoblèm a Gazman. Koz afè Junior. Men Gazman li menm li deside l konplètman san ke l pa fè tès adn pou l rekonèt Jinyò pou pitit li. E Ji, Gazman rive pi lwen li di menm si Jinyò pa ta pitit li l ap okipe Jinyò paske se sa l fè plis, li la pou l sipòte moun. Li di l gen plis ke yon santèn timoun l ap okipe, peye lekòl e si Jinyò. Ta pitit li komanl ta fè pa okipel. Jodi an sam vle nou konnen m pap bay pyès moun tò. M pap bay gazman tò, m pap bay madan gazman, madan marye gazman tò, m pap bay manman jinyò tò. E alò jinyò menm pa konn anyen nan dosye sa paske li son ti adolesan. Li sou tè a fòk li konn manman l, fòk li konn papa l. Bon, manman l mouri depi lè l gen setan, ebyen fò l konn papa l. E, nan sa m apiye nan Jinyò, li di w li bezwen yon paran ki pou leve l. Li bezwen yon papa, li bezwen yon granmoun ki pou pase lòd Pou l pa leve menm jan ak ti lapli, se mwen k met ti lapli a, pou l pa leve menm jan li izo ye a, pou l pa leve menm jan avèk tout gang k ap opere, k ap tiye polis, k ap tiye yon pakèt moun an Ayiti. E, sa m ap gade de Junior, de prè e de lwen, Junior gwo karaktè lakay li, son karaktè granmoun, menm si l son adolesan. E, Junior pa vin sou rezo sosyo pou l denigre Gazman Couleur, E poul mete Gazman couleur nan pwoblèm avèk madanm li menl vini pito li bezwen yon sipò poul leve menm jan tout timoun gen paran ap leve yo. E jodia map di sa Junior li menm li pa vin sou rezo sosyo poul chache posibilite poul manje menl vin bezwen yon paran pou edel li bezwen yon moun pou sipòtel. An n souliye pwen sa a. Nan plizyè emisyon Junior ye, yo poze l kesyon si l ta jwenn lòt atis ki pou sipòte l. Li di non, li pa vle lòt atis sipòte, ba l kòb. Demen si Dye ve k pral mete Gazman nan pwoblèm e k pral mete, pral fè popilasyon oubyen pral fè rezo sosyo kritike Gazman. E nou konnen Gazman tou, tou li menm, Chantè sa yo toujou nan bif a lòt chantè. E si Junior li menm la ale li al jwenn yon lòt moun pou okipe l se yon lòt atis ebyen Gazzman pral rankontre an difikilte paske Gazzman pral tonbe nan pwoblèm a lòt atis sa yo. Ebyen sak vin jwenn mwen la kote map pale avèk nou la. Il semblerait ke madan Gazman pa asepte pou Gazman okipe Junior nan moman kote map pale a san yon tès adn. E Gazman li di li menm poul okipe Junior li pa bezwen yon tès adn poul okipe Junior. Menm si Junior pa ta pitit li lap okipe Junior lap pran swenl menm jan lap pran swen lòt timoun ki pa anyen pou li. E fòk mwen di nou, il y a beaucoup de videos virales sou rezo sosyo ki ta fè kwè madanm nan son move moun. M ap di nou byen, penpòt fi l p ap janm asepte yon pitit vap li tonbe nan lakou a oubyen nan kay la pou l nik pran l li di wi m asepte. Men fòk mwen di sa tou, Gazman Couleur, si ou asepte pran pitit ou, bat pou w antre an kominikasyon ak madanm ou pou pa gate relasyon an. Chita pale, dyalòg epi n ap jwenn yon solisyon avèk pwoblèm sa. Premye moun ki ta dwe gen tò, se Gazman Couleur. Dezyèm moun ki ta dwe gen tò, se manman Junior. Paske yo pat pran responsabilite pou yo konnen yo te gon timoun kap leve. Okontrè m ta plis bay manman Junior tò paske l pat pran sans de responsabilite sa. Men kòm li deja pa la ankò, li te ka pral fè l men lanmò pat janm anonse Si l tap parèt nan lavi. Se sa fè map lanse mesaj sa a. Jounen jodi an, piga nou kite nou pyès nan yon relasyon pou n kite pwoblèm relasyon an fè timoun nan pot chay la. Pou n kite pwoblèm relasyon an fè timoun nan peye lè konsekans. Sa a se yon bagay ki. Inexplicable gen anpil fi depi yo gen problème avek papa pitit yo oubyen gen papa pitit depi yo gen problème ak manman pitit yo pitit la kap peye tèt kase sa a se pou bagay ki dwe nan mond lan paske pitit lan pat rele w mete l nan vant manman l e ou menm tou pitit lan pat di w al pran papa l se sak fè nap pote nap di sa a tout moun ki gon pitit jounen jodia la ou konnen pitit lan se pitit ou al prann paske gen anpil atis la a yo fèm konnen yo gen pitit deyò e sa fasil vre pou atis yo plen pitit deyò nan lari yo pa okipe rezon yo pral jwe plizyè kote medam yo renmen atis yo mesye yo vrèman fre medam yo tonbe epi sa w tande a la a yo bay yon kout kouche la a epi sa w tande pitit koke men Pa bliye pitit sa a son pitit pwogram. Li difisil pou vin di moun lakay ou, m pon pitit pwogram. Men lwen de la w ap pran responsabilite ou, ou fè erè ou responsab erè ou, w ap di monchè men papa ou pou si m mouri pou w konn papa ou. E non senpleman di pitit la men papa l paske li pa, se pa di pou di l men papa, e ba l papa. Si w konnen w te gwo vant pou yon moun. Ebyen depi avan w mouri ou menm kap gad video sa al fè sa koulya di papa pitit la men pitit ou ou gon pitit tèl kote sim ta mouri pou konnen w gon pitit se pa pitit la k pou al chache papa l pitit la pa gen dwa ap mache dèyè papa manman an te dwe gentan chache fè papa konnen l gon pitit map mande avèk gazman koulè. e madanm li pou yo chache jere sa pou yo ede Junior. Gen anpil moun k ap di yo pa tande Junior sa k pase, èske Junior ap mal viv nan moman kote n ap pale la? Fòk mwen di w sa, Junior p ap mal viv paske li deja nan pye fanmi Gazzman Couleur. Junior nan pye fanmi Gazzman Couleur e se Gazzman ki. Koulè ki di Junior m pa vle wal sou rezo sosyo, okontrè nan twit Gazzman te fè li te di Junior pat menm bezwen al sou rezo sosyo poul aprann ke Junior se pitit li, li te kapab pase pa de mwayen posib poul ekri Junior e poul ekri Gazzman e Gazzman tap asepte okipel san tès adn. Gen anpil moun ki kouri rimè tou Ki di Gazman pa pran Junior. Jodi a m di nou wi, se konfime Junior nan men Gazman. Men, bagay yo poko dous, pa bay pwoblèm. Nou konnen kòman sa ye. Kòman sa ye, lè manman oubyen madanm nan vin aprann ke ou gon lòt pitit deyò, li pap nik asepte l. E pou l vin asepte l, fòk gen dyalòg ant nan kay la, aprè dyalòg, w ap wè Yo vin tankou yon pakèt mouton anndan. Menm lòt ti frè ti sè pa vni kouri dakò ke pitit sa a se pitit papa m oubyen pitit sa a se frè m. Non. Fòk gon dyalòg de A a Z kot pitit sa a soti e pou l antre nan fanmi an. Gazman Koulè deja pran responsabilite l. Gen anpil moun ki di tès adn fèt Se pa vre tès adn pa fèt, men Gazman pran pitit li kòm fanmi Gazman te deside fè yon tès adn, Gazman mete yo a la posibilite pou yo fè tès la. Men si se vin de Gazman tès adn pa tèlman enpòtan nan moman. Se pran pitit li okipe l. Okontrè gen anpil rimè k ap kouri Pour ti nonm sa a ta kite Ayiti pou l ta al viv nan yon lòt Anti. Men, sa a m poko ka konfime l paske m pa jwenn li de bòn sous. E nenpòt moman mwen jwenn sa a de bòn sous, m ap vin avèk yon videyo pou nou paske se fàn Frans yo ki di pawòl Jinyò a poko lage l, lè ke se ou menm ki ban m yon enfòmasyon, m apresye l e w pale nan jan pou pale. Mwen remèsye nou paske nou. M pale nan jan nou renmen e se pou nou map travay, si nou yon bagay nan dan video sa nou pa apresyel se dim sa. Se pou nou map travay, chanèl la e chanèl pa nou, mwen la poum poste video men se pou nou. Mwen renmen nou anpil, nap kwaze tout swit ankò pou yon lòt video.